Zanmi mwen yo bonjou ou byen bonswa kòman nou ye nou salye nou nan non Bondye ki gen tout pouvwa mwen espere pa la gras Bondye nou tout byen pa bliye ou sou chanèl paw la ki se chanèl enfo vwayaj TV nou pase jis pou nou kapab enfòmew kèk ti detay Osijè de vòl komèsyal ki genyen, pase pa Jamayik pou w kapab rantre Brezil. Anvan tou, n ap swete ou, n ap salye ou tout abòne nou yo, espesyalman ou menm ki apèn abòne avèk chanèl la, nou remèsye ou. E ou menm ki apèn rive sou chanèl la osi, n ap swete ou byenvini, abòne avèk chanèy la, bay yon like epi pataje. Lè ou fè sa zanmi m. E youtube li ap rekomande chanel la pou plis zanmi e se konsa chanel la ap grandi e se konsa nap jwenn plis enfomasyon nou pote pou ou epi anpil zanmi ki bezwen enfomasyon yo ap ka rive jwenn ebyen nou ap pase direkteman nan sa nou vin diw la maten an ti Pou enfòmasyon ou sijè rektifikasyon nou vin pote pou ou e espesyalman kisa nou vin di ou, se 2 dokiman ou ap bezwen ranpli ou menm ki ta renmen fè pakou sa a. Pakou e pò ou pwen Jamayik pou vin Brezil la nan vòl komèsyal ki genyen. Pa bliye an patan n ap di ou se 2 konpayi ki fè vòl sa a. Premye konpayi a li rele Intè Karibeyèn.

Rezèvasyon an pou ou a, li pwal fèl pou ou nan ala djèt pou vin brezil a vle di nan ala djèt pou vin brezil e wap fè rezèvasyon an avyon an ap pase pa sendomeng epi ou pap bezwen desann avyon an ou pap bezwen gen e lòt dokiman yo pap baw pwoblèm nan migrasyon pou sendomeng depi ou genyen viza brezil la. Obligatwawman fòk ou genyen viza Brezil la pouw vwayaje nan vòl komèsyal sa yo ke 2 konpayi avyon sa yo ou kapab fè a nan 2 konpayi avyon sa yo premye a se Intercaribbean kòm nou te deja diw dezyèm nan ki se Alajet ebyen nan chak konpayi avyon sa yo wap bezwen yon dokiman

Yap mande w pou kapab e antre e yon email. Pa bliye C5 lan se yon dokiman wap gen bezwen, san dokiman C5 sa yo pap kite w anbake nan èpòt Tousen Louvèti a. Pa bliye ajans lan kap fè rezèvasyon an pou ou nan Intercaribbean nan li sipoze ranpli e fòmilè sa a C5 lan se yon fòmilè l ap nè ke antre e imèl li epi lè l fin antre imèl li epi y ap voye l ap ranpli dokiman an epi y ap voye enfòmasyon an pou li sou imèl y ap voye dokiman an pou li sou imèl e l ap desann dokiman sa l ap gen l nan men li lè li pral e vwayaje a. Dokiman sa rele C-5. Se yon dokiman ki ap w ap ranpli pou kapab antre sou teritwa meksiken an. Enbyen, dezyèm dokiman w ap gen bezwen se lè ou pral fè rezèvasyon nan. Konpayi Ala Jet la pou soti Jamayik pou vin Brezil, ou konnen wap fè yon rantre nan Repiblik Dominikèn, enbyen Repiblik Dominikèn mande depi se moun kap rantre lakay oubyen kap soti fòk li ranpli dokiman sa e an lin dokiman an se 2 dokiman sa yo se dokiman wap ranple an lin se pa dokiman wap peye pou sa e se pa yon bagay ki difisil il sifi senpleman ke moun k ap fè rezèvasyon an pou ou oubyen ajans k ap fè rezèvasyon an pou ou a li pran detèminasyon pou l fè sa. Pa kite ajans lan oubyen si se ou menm k ap fè l, k ap fè rezèvasyon an, sonje de dokiman sa yo, Se 5 oubyen etikèt. Etikèt la, w ap ranpli li e nan konpayi Aladjed pou w soti Jamayik, paske de Jamayik w ap fè yon poz Sendomeng epi pou w vin Brezil. Se apati de Jamayik w ap bezwen etikèt la. Se 5 lan, se pou w anbake nan èpòt Tousen Louvèti, Pò-o-Prens. Si w pa genyen dokiman sa a. Avèk mil dola pòch la yo pap kite ou e anbake wap bezwen genyen dokiman sa ki se C5 lan pou kapab anbake nan Inter Caribbean e depi ou fin anbake nan Inter Caribbean avèk dokiman sa se li kap baw aksè pou antre Jamayik depi ou fin rive Jamayik e konnya dokiman sa li menm ou pap bezwen itilizel ankò konnya lòt dekiman ou pwal itilize se etikèt la. Ou pral itilize l paske de Jamayik w ap bezwen pase pa Sendomeng. Ou pap soti nan èpòt la non, yo pap ba w okenn pwoblèm depi w gen viza Brezil la. Men w ap gen bezwen dokiman sa a nan men w, etikèt la. Se yon dokiman k ap ranpli anliy. One, wap ranpli li an lin. M deja sou sou paj etikèt la la. Premyeman, kite m antre sou paj C5 lan ansanm avèk nou. Map antre sou paj C5 lan. Yap yo mande pou kapab verifye. Antre. Wap antre yon email. Kite m antre email mwen. Wap antre yon email. Epi lè w fin antre email la. Lè w fin antre email la. Epi yap voye. Konfimasyon ba ou. Pa email la. Epi pou w kapab. Ranpli fòmilè a. Pa bliye. Si se ou menm kap fèl. Koute byen sa n di, wap antre imèl ou, nou menm nou pap bezwen fè sa la a paske se pa yon fòmilè nap ranpli, men nou jis baw esplikasyon an klè. Wap nèke antre imèl ou, epi yap voye yon kòd ba ou, epi pou kapab lè w fin antre kòd la nan pati sa ou wè anba isi a la, lè w fin antre li, epi yap voye yap voye konfimasyon an ba ou, epi ou fin antre kòd la, epi annapre. y ap ba w aksè pou rantre sou sistèm nan pou w kapab ranpli fòmilè C-5 lan. Se menm jan pou etikèt la tou. Se 2 dokiman ki menm bagay ke yo ye. Ou konprann? Se 2 dokiman ki menm bagay. La yo mande w pou w kapab, bon nou deja sou sit etikèt la. Yo mande w pou w kapab antre. Ok la eske wap solisite yon etiket ou byen non. Solisite Ok sa yo se se sa sa si etiket la direkteman sa se etiket la yo deja ba ou yon kod wapwen yo deja ba ou yon kod kote pou kapab mete enfomasyon jeneral yo yo ba ou premye dezyem twazyem. La ki sa ye wap vin mete enfòmasyon jeneral yo. Wap ranpli tout pati sa yo epi ki kote ou prale e ki lè wap vwayaje. Tout pati sa yo wap mete adrès ou epi wap kontinye. Wap kontinye san pwoblèm. Men si ou pa mete tout sa yo mande ou la, ou pap kapab avanse ebyen se sou sit sa a wap kapab gade byen etikèt República Dominicana pou rantre sendomeng wap bezwen ranpli etikèt sa a pou w soti pò o prens pou w antre jamayik wap bezwen ranpli etikèt sa a tou ki se dokiman ki se fòmilè. Imigrasyon, w ap bezwen ranpli li pou antre Jamayik. Ebyen zanmi m, se ti enfòmasyon sa a nou te pote pou ou oubyen se eklèsisman sa a nou te pote pou ou. Pa bliye 2 dokiman sa yo se 2 dokiman lesansyèl ansanm avèk viza Brezil la. ou dwe genyen pou kapab fè pakou sa. Pa bliye nap rebwose sa pou ou ankò. Lèw fin fè rezèvasyon ou an, si se ouk fèl anlin ou menm ou kapab fèl tou siw vle, wap bezwen ranpli dokiman fòmilè ki se C5 lan, yon fòmilè. Pa bliye siw pa genyen C5 lan, dokiman elektwonik sa, ou pap kapab anbake nan èpòt Toussaint Louverture Port-au-Prince. Paske se avèk dokiman sa avèk 1000 dola pòch wap kapab anbake. Depi ou rive Jamayik, dokiman C5 lan, validad li fini, kounya ou pral bezwen etikèt sa pou kapab rantre nan Repiblik Dominiken. Pa bliye ajans kap fè rezèvasyon an pou ou a li sipoze ranpli fòmilè sa a pou ou pou l voye yap voye l ba li pou imèl epi lap enprime l pou l ba ou li epi se avèk li wap soti Jamayik pou antre Sendomeng de Sendomeng pou Brezil. Se 5 lan se menm bagay wap bezwen li depi Pòwoprens epi. San li menm, avèk mil dola pòch, yo p ap kite w anbake nan Èpòt Tousen Louvèti a, Pòtoprens. Dokiman elektwonik sou 5 lan. Alò zanmi m, se tout ti enfòmasyon sa yo, ki ti detay sa yo nou te vin pale ansanm avè w. Pa bliye ou konnen ou sou chanèl pa w la, chanèl Info Voyage TV. N ap mande w abòne avèk chanèl la, paske sou chanèl sa a, n ap, nou p ap kite w avèk okenn dout. E n ap ede w enfòme pou ke rèv ou kapab reyalize, pou ke vwayaj ou vle fè a pou kapab fè li san difigilte. Pa bliye, altènativ vòl komèsyal sa yo, se yon bon altènativ yo ye, paske yo sove lavi anpil moun ki ta pral gen viza yo espire. Vòl chatè yo, wi, yo ta bon. Yo bon se vòl dirèk, men yo pa ponktyèl. Ou kapab fin peye rezèvasyon vòl chatè ou, fin peye ajans ki òganize vòl chatè yo, epi yo pa ka di w kilè y ap vwayaje, menm si yo ta ba w yon dat, ou rive dat la, yo di w vòl pa otorize. Kòm nou te fè, nou te di sa nan yon videyo nou te fè pase, gen anpil moun ki genyen viza yo espire pou koz sa. Yo fin peye tikè chak fwa pou yo vwayaje, ajans lan di yo OFNA pa otorize pou vòl la fèt. Sa se gwo difigilte lè w fin prepare pou vwayaje, lè w rive lè jou a, se lè sa yo di w vòl pa otorize. Enben se sa k fè anpil moun m konnen pran lajan yo nan men ajans yo ki t ap fè vòl chatè yo epi yo chèche rantre kò yo nan vòl komèsyal sa a depa w pwen Jamayik, Jamayik, Brezil. Alò zanmi m, ou menm ki genyen viza ou ki ponkò ap espire, ou kapab rete tann vòl chatè yo. Men ou menm ki gen viza w ki rete yon mwa, ki rete 2 mwa, vòl komèsyal sa yo pou mwen menm pou ou, se inik altènativ ki kapab enpeche viza ou espire. Yon sèl ti pwoblèm, mil dola ameriken w ap gen bezwen kòm kòb pòch la, se yon kòb ou ka prete nan men nenpòt moun Ayiti, paske kòb sa se pa yon kòb w ap depanse li ye. Se yon kòb k ap nan men ou, li pa p ap fè pati kòb tikè a, se yon kòb k ap nan men ou, e lè Bondye fè w fin rive, ou kapab voye kòb sa a bay moun ou te prete l la. Konprann? A vle di zanmi m, ou menm ki gen viza ou ki rete yon mwa, ki rete e nou kapab di 2 mwa ap respire, pa rete ap tann vòl chatè, paske vòl chatè yo ka rive jou a, yo di w vòl la pa otorize. E se sa k rive anpil moun. Lè w antre sou sit, lè w antre sou sit konpayi vòl komèsyal yo ki se Intercaribbean avèk Alajet, prèske. Anpil ayisyen se vòl sa yo yo itilize pou viza yo pa espire. Ou menm ki ta bezwen fè ticket ou pou mwad Août la se kouri davans paske lè nou sot lèm tap gade sou sit la la ee pou mwad Août la anpil plas deja ranpli pou apati de 20, 21 Août yo. Ou menm ki ta bezwen vwayaje nan mwad Août la kouri. Fè rezèvasyon ou paske mwad Out la prèsk fin ranpli ou menm ki ta bezwen fè pakou nan vòl nou vòl komèsyal yo. Alò puiske se yon altènativ ki bon, ki pa gen ratman ladan menm si yo mande w 1000 dola pòch, men anpil ayisyen itilize pakou sa a pou yo fè paske yo pa yo pa ta renmen pou viza yo espire, yo pa kab rete tann vòl chatè yo pou viza yo ap espire. Alò zanmi m ou menm ki ta renmen pa kite viza w la espire, Ebyen, pri ekout pran devan, chèche mwayen ou menm si ou vle ou ka fè rezèvasyon ou antre sou sit la ou fè rezèvasyon ou epi si ou pa genyen konesans pou fèl ou kapab chèche yon ajans de konfyans fè rezèvasyon an pou ou nan Entèkaribeyèn pou Pòwprens Jamayik epi nan Aladjèt nan Aladjèt yap fèl pou ou de Jamayik pou Brezil. Pa bliye do dokiman yo, se 5 lan, soti Pòtoprens pou antre Jamayik, e tikèt la soti Jamayik pou pase pa Sendomeng pou vin Brezil. Se de dokiman sa yo lesansyèl w ap gen bezwen. Se de dokiman ki ranpli an liy, se pa kòb w ap peye pou sa, se sèlman moun k ap fè rezèvasyon an pou ou, l ap ranpli dokiman sa yo, l ap voye yo ba ou pou w desann yo, pou w gen yo nan men w, jou w ap vwayaje a. Ebyen zanmi m, se tout ti. Enfòmasyon sa yo nou te pote pou ou, paske ou konnen sou chanèl la nou pap siye ou anyen, nap diw tout bagay jan yo ye, ebyen nou mande ou kapab rete nan 2 bra papa Bondye, pa bliye abòne avèk chanèl la pou nou, epi bay yon like epi pataje vdyeyo a, paske nou genyen yon mèt de 100 abòne nou dwe genyen alantran mwa sa, ede nou a genyen. E a genyen 100 abòne sa pou chanèl la kapab kontinye grandi e ansanm ansanm nap avanse nou mande ou kapab rete nan 2 bra papa Bondye a la pwochèn pou yon lòt videyo ankò.